Etazini bay imigran yo yon kou pa konprann. Ta sanble ke imigran yo pat konn pati sa. An premye lye gen imigran yo ki blo tèt yo. M pral montre w kijan imigran yo blo tèt yo. Men repons ke Lèzetazini Damerik li bay avèk migran ayisyen yo. Se sa lenkyetid. Ebyen, yè ki te 5 e jodi an ki 6 nan entèval 24 è de tan, Etazini voye 5 avyon debake nan peyi Dayiti foul avèk migran ayisyen. Anviwon 877 imigran ayisyen debake nan peyi Dayiti ant yè a jodi an, entèval 24 è de tan. M pa janm di yon bagay san prèv. M pral pwouve ou sa. Hier, Jodi an 24 èd tan, 877 imigran anviwon debake nan peyi Dayiti yo jwenn depòtasyon yo. M te pale nan yon premye videyo sou sa ki te koz E kijan imigran sa yo fè pwogrese nan yon chif parèy? Mwen gen de enfòmasyon ke map pataje aswè a nan live ke map konsève pou mwen fè a. M tou envite ou menm kap gad video sa aswè a map gen yon live vini patisipe avèk nou pou tout enfòmasyon kem pral pataje sou vrèman koz ki koz ke Etazini jwenn 877 migran nan 24 èdtan pou voye nan peyi Dayiti. Rete la nou pral pataje enfòmasyon avèk ou. Pa bliye ou menm ki sou zen imigran kanal tout imigran yo nou diw mèsi paske ou konekte. Toujou sipòte nou pandan wap abone wap pataje nou vle rive 100 mil abone sou platfòm sa. Nou manke sèlman 35 mil. Li fasil poun fè 35 mil si ou abone, si ou pataje, envite yon lòt moun nan kay la. Vin dekouvri platfòm nan. Jere frechè w avèk Reluciente ki se krèm pèch la, jere bouton, tach ki nan vizaj ou e pa bliye Ayiti Brezil se avèk Zemigran pou vwayaje nan plis 55 95 99 14 50 879 n ap prepare vwayaj Dubai yo tou pou Turquie nou toujou gen vwayaj an kou se ou menm ki pou deside ki lè w vle ale epi pou Dubai nou genyen pou nou al pran yon ti plezi ansanm m espere ke w avèk Zemigran pou Dubai la ann antre anndan enfòmasyon. Jan ke nou soti anonse li, Lèzetazini Damerik amòse imigran ayisyen yo pou kòmansman ane a. Men, kou ki pral touye koukou a, se 24 è de tan ke Etazini genyen la, li voye anviwon 877 migran retounen nan peyi Dayiti. Nou ap pran avèk ou premye vòl sa, kòm prèv.

jedi 6 janvye. Avyon sila nan wout la, li poko ateri. Jedi 6, nevè 5, e li ap ateri avèk inè 58 nan lè peyi Dayiti. Nou tout pa gen menm lè. Nimewo vòl la se SWQ 35 71. M pati pou 2, m pral pran twazyèm nan. Pa bliye abone, pataje. Twazyèm vòl sa, ki dekole nan Laredo nan vil Texas ankò a 10 è 11 li ap ateri a 14 è 54 nou pati pou 3 m di nou ke map montre nou tout ti detay poum ka rantre anndan enfòmasyon ke mwen vle rantre a nap pati pou entèval 24 èdtan yè la. Genyen avyon sila ki se SW-QQ-3559 ki te dekolay 8 è ki rive a 13 è. Se te yè 5 novanb. Nan pran dezyèm nan. Ok. Paske fò m moutre w tout bagay pou m ka rantre anndan enfòmasyon ke nou menm nou vle pataje avèk ou a. Lòt avyon sa li menm, li te dekole avèk 10 è 15 yè, li ateri a 14 è. Nimewo vòl sa si w vle idantifye, se GXA 696. Se 5 vòl nan 24 è tan ki ban nou efektif 877 migran ki debake nan peyi Dayiti. Kesyon ke w ap poze tèt ou, poukisa y ale? Se premye refleksyon ke w ap fè. Humm. Kite m di w ke moun sa yo se moun ki te Tapachula depi sou dezyèm karavàn nan. Ou raple w ki te fèt kote te gen yon gwoup blan ki te demare an premye, te gen yon dezyèm karavàn melanje tout nasyonalite nèt ki te debake. Moun sa yo te gen objektif pou yo te ale nan Meksiko, se sa ke yo te di. Ebyen lè otorite meksiken yo pat vle ke yo deplase pou ke yo kapab ale Meksiko, ebyen yo te fè dezòd. Gouvèneman an te kite yo ale, dwa moun te pale ebyen yo kite yo ale. Moun sa yo ki pat gen yon destinasyon final, ki te toujou gen objektif Lèzetazini, rantre Ozetazini, yo te pran direksyon divès fontyè nan peyi Meksik. Genyen kèk fontyè, fontyè sila yo se fontyè ki pa t fèmen, lè m di ki pa t fèmen ki te toujou genyen sèvis pou Meksiken ki ap fè komès nan peyi an oubyen pou moun ki abitye fè va e vyen nan peyi an. Ebyen, imigran sa yo ta pral dekouvri kèk kote pou yo menm yo kapab pase. Se sa k koz ke malgre te genyen E yon yon yon yon desizyon ki te pran pou kapab fèmen Del Rio, men Meksi e imigran yo touswit ta pral jwenn kèk pò pou ke yo menm yo kapab rantre Etazini. Bonè bonè, pou mwad janvye a, genyen yon kantite migran ki antre ke nou menm nou pa ka kontwole. Gen enfòmasyon m kite yo pou pita. paske map vin avèk plis prèv, map montre nou kèk imaj. Gon kantite imigran ki vrèman debòde ki antre. Kote ajan imigrasyon yo nan peyi Etazini vin san pitye pou migran yo, yo wè ke yo gon kantite menm entèvyou yo poko fè ak moun sa yo, moun sa yo poko menm al reponn kesyon jij e yo konstate ojou lejou yap monte. e kantite a vin anpil, se sa t fè ke Etazini oblije envesti kòb yo nan vòl depòtasyon. E vrèman tris lè n wè ke Etazini ap fè bann vòl sa yo pa bann, pa pakèt, san poze. Lè nou wè ke Etazini ap fè, se vrèman tris, se vrèman konplike pou Lèzetazini, lè n wè ke y ap fè bann vòl depòtasyon sa yo san poze, paske vòl depòtasyon yo koute, Nou te kapab di, pito yo kite moun yo antre ke y ap depanse kòb, men o, yo oblije depanse kòb la pito pou yo voye moun yo tounen. Paske yo gon kantite dosye yo pa ka trete e yo wè kantite a tou pa sispann rantre. Nou pa konn kilè l ap fini, nou pa konn kilè p ap gen moun ankò, men sèlman m vin pote yon konsèy. Si Etazini pran dispozisyon vre jan nou wè l kanpe la pou 2022 a, Se voye imigran retounen ayiti map diw si ou menm ou pot ko pot tèt ou ale ou mèt fè bak ya se yon konsèy si ou pot ko pot tèt ou ale janm wè etazini kanpe la ou mèt fè bak nan 24 èd tan nou wè sa ou fè yo pito depanse kòb la pou yo voye ou retounen. Fè chwa w, men m konseye w ou mèt fè bak, mèsi paske w tap tande m, mèsi paske ou toujou ban nou posiblite pou nou enfòme w. Se 5 vòl depòtasyon nou pran an Tierra jodi a, anviwon 877 migran jwenn depòtasyon yo, rete la nan apre aswè a pou live la pou plis detay. Patajel. Waw ou vle toujou konekte yon fason pou kapab toujou jwenn video nou yo pran telefòn ou kounya oubyen konpitè ou tape zen imigran peze ti pous lan ou wè ki devan w lan ki se like la epi gwo bouton wouj lan ki se bouton abone a peze li epi pran klòch la mete li sou tout ann antre nan enfòmasyon.